Prezidan ameriken an Joe Biden pral desène meday prezidansyèl de la libète ak entènasyonal ajanten an Lionel Messi. Nou pral pale sou sa. Lionel Messi se jwè sa ki ap jwe nan MLS la depi lè li kite ekip Paris Saint Germain an ki se dènyè ekip Ewopeyèn ke Messi li menm li te jwe ladan l. Messi pa pase anpil klèb se Barcelone, Paris epi Inter de Miami. Ekip Inter de Miami an pa genyen MLS lan men ane 2024 lan se te yon ane istorik kote pou la premyè fwa Inter de Miami fini an premyè pozisyon nan sezon regilyè lan. e se pou la premye fwa tou ke yon ekip fè tout pwen sa nan yon sezon regilyè. 22 viktwa, 8 match nul, 4 defèt pou Inter de Miami, kote ke Messi fini meyè jwè MLS la. Vini Messi nan MLS la, li pote anpil bagay, dabò pou eta Florid la, e si n ap pran l pifò global pou Etazini li menm kòm peyi. Vini Messi pèmèt genyen plis atraksyon nan foutbòl pa nou an ki se soccer pou yo. Vini Messi pèmèt la bourse ogmante e e nan peyi Etazini pli presizeman nan eta Florid lan kote Inter de Miami li menm lap jwe. E Inter de Miami pral patisipe nan koup du mond dè klèb e Gianni Infantino te pale sou sa pou di ke Inter de Miami ap lanse koup du mond dè klèb la. Ebyen tout sa yo ke Messi li menm li pote nan peyi Etazini ebyen genyen prezidan sortan an men ki ap likide les affaires courantes paske genyen eleksyon ki fèt deja nan peyi Etazini kote ke Donald Trump genyen Kamala Harris, ebyen se dènye jou yo la ke Biden li menm lap fè nan tèt peyi an an atandan envestiti yo de Donald Trump. Ebyen misye nap pale de Joe Biden selon CBS News, selon New York Times, Ebyen Joe Biden pral desène yon pri ak Lionel Messi, nap pale de meday prezidansyèl de la libète, se yon dekorasyon ki desène pa prezidan ameriken an e se pli wot distenksyon sivil ke yon moun li menm li kapab genyen nan peyi Etazini. E sa ki bèl la, se yon distenksyon ki desène ak moun ki ameriken ou pa ameriken ki founi yon kontribisyon patikilye meritwa pou sekirite ak enterè peyi an ki se Etazini. li kapab nan spò, li kapab nan mizik, nan domèn kiltirèl, men sa ki enpòtan an, depi ou kontribye grandman nan enterè ameriken dan le bon sans du tèm, ebyen gen posibilite pou genyen distenksyon sa a. N ap pale de meday prezidansyèl de la libète. N ap fè w konnen ke se yon distenksyon ki kreye an 1963 pa John Fritgerald Kennedy, Kennedy ki te genyen eleksyon sou yon mesye ki li menm te demisyone a la suite de skandal Watergate, n ap pale de Richard Nixon, ebyen se Kennedy ki li menm te kreye pri sa a an 1963, se te le 22 fevriye 1963 ke sa te siyen e distenksyon sa a te ranplase meday libète ke yon prezidan ameriken ki rele Harry Truman li menm li te enstitye nan lane 1945. Ebyen, jeneralman, distenksyon sa li menm li bay le 4 jiyè ki se jou fèt endepandans Etazini, men yo konn pwofite lòt moman tou pou yo bay li. E resipyandè yo, yo chwazi pa Prezidan an se li menm avèk inisyativ pa l ki chwazi moun pou bay distenksyon endividyèl sa a. E n ap fè w konnen ke yon moun kapab ranpòte distenksyon sa a plizyè fwa e l kapab genyen l tou a titre postim. Se yon distenksyon onorifik lejandè ki kreye an 1963 e se prezidan ameriken John Fitzgerald Kennedy ki li menm te kreye pri sa, te siyen le 22 fevriye 1963. Ebyen Messi pral jwenn distenksyon onorifik sa nan men Joe Biden. Kounyela, sa se yon rale istorik de pri sa ke Messi li menm li pral genyen. E se pli wo distenksyon sivil ke yon moun li menm li kapab genyen Ozetazini. E premye bagay, Men si mwen di sa, li ale odela de foutbòl. Men si son patrimwàn mondyal. E lè m pale de patrimwàn mondyal lan, se ke se yon pèsonalite ki gen yon enpòtans kapital dan le mond. Se ke li pa nan Arjantin sèlman ki se peyi l, li pa Katalòyn sèlman ki se kote ke l leve l ap jwe foutbòl pandan 20 tan, men li kapab an Arabi Saoudit kote ke gen yon fyèv popilè, li kapab Sengapou, li kapab Vyetnam, li kapab Lachin kote gen yon fyèv lè Lyonel Messi li menm li rive nan peyi sa yo, ou di mwens lè ekip ke Messi li menm l apateni ak li, ke se swa Arjantin oubyen e. MLS lan, Inter de Miami oubyen Barcelone ke Messi apateni ak yo, ebyen lè ekip sa yo genyen ou wè gen yon fyèv dèyè a, jan sa te fèt lè Argentine te genyen Copa America a, se tankou peyi sa yo yo menm se yo k te genyen konpetisyon an. Sa fè kisa? Sa fè ke lè yon moun ap pale de yon atlèt nan dimansyon Messi, li pa yon kesyon de jwè w lan ki pran balon dò yo, ki pran soulye dò. Men se kòman sa fè enpak sou yon seri de moun ki pa apateni ak menm sfè ak Messi. Pa egzanp, lè w pran Inter de Miami lè Messi apèn rive nan MLS lan, lè w pran sou kot Ès lan avèk Rick Ross pa egzanp, Se te kè kontan kote Rikòs gentan ap di Mesi. Si w vle, n ap vire ansanm, m ap prete w machin mwen. Rikòs se yon rapè ameriken. E ou pran Tyga, ou pran Selena Gomez, tan dout lòt atis e aktè, aktris, yo menm yo di ke fyèv sa a fòk yo goute ladan l tou. E la bourse augmente avèk Lionel Messi vini Messi an la bourse augmente pa bliye yon ekip tankou Inter de Miami pat reprezante twòp bagay nan MLS lan se te nan dènyè plas yo ke l te ye ebyen vini Messi pèmèt ke biyè yo non sèlman pi chè e moun achte biyè yo yo ranpli stad se de sa n ap pale. Sa vle di, lè w gade Messi, li ale o dela de foutbòl. E lè w pran yon pèsonalite tankou Joe Biden, ki pa rete anpil tan pou l kite plas lan avèk prezidan eli an, n ap pale de Donald Trump, ebyen, lè l fè sa, li pa pran yon desizyon pou kont li. Paske prezidan yo gen konseye, yo gen moun k ap diskite avèk yo, yo gen moun nan antouraj yo, yo gen moun ki diskite avèk yo pou di men ki sa k bon, men ki sa k pa bon. Sa vle di, se pa prezidan li k parèt la li di ey, m pran desizyon sa a pou m dekore moun sa a. Ebyen se apre rechèch, se apre travay yo di moun sa a vo pri sa a pou kontribisyon ke l pote pou peyi a. Se sa k fè m di li pa oblije yon ameriken pou l pran distenksyon sa a, li kapab nenpòt lòt nasyon men depi ou kontribye pozitivman nan enterè peyi a. Donk yon lòt distenksyon pou Messi, li pa foutbòl men se yon foutbolè ki genyen distenksyon sa a, n ap pale de meday prezidansyèl de la libète kote ke Joe Biden pral desène ak Messi Pri sa ki se pli wot distenksyon sivil nan peyi Etazini. Donk fenomèn Messi an l ap kontinye.